Salut tout moun, byenvini nan emisyon paw la, Cenji Show kote ke n trete anpil sijè ki vrèman enteresan, envite des artistes pou n debat des sujets. Donk ou menm si w deja konnen ke w pral enjoy ti moman sa ansanm avèk nou, pa ezite pou abòne, like epi kòmante. Nou konnen emisyon sa li pa tap posib si nou pat genyen T-Smart Studio ki t ansanm avèk nou, si nou pat genyen tou Alielo ki toujou klere nou nan chak emisyon. Donk jan nou kapab wè l la a, nou gen ansanm avèk nou 2 jèn atis k ap evolye sou TikTok la. Men jis avan ke nou wè yo, n ap pran yon premye poz, n ap tounen talè.

Se yon plezi pou nou pou nou genyen nou sou plato Sendji Show. Donk a tout moun k ap swiv la, si nou pa konnen ki moun sa yo ki sou plato a, nou gen ansanm avèk nou Kenby avèk Feki k ap fè anpil eksplwa sou TikTok lan, jan nou tout kapab wè. Donk kesyon ke nou genyen, premye kesyon an se pou Feki, a ki santiman ou sou plato Sendji Show? Mwen kontan twòp. Ok.

de Sendy a cho. Sendy Sendy cho ap fè sou rezo sosyo a bon m vrèman felisite sa bon m panse ke mwen atann avèk tout sa kap pral vini yo avèk bèl kesyon yo pou chwazi sa. Ok donk nou satisfè de repons nou tou lè 2 a donk deja nap di nou mete nou alèz paske nan plato Sendy cho se lajwa la gete donk nou mete nou alèz fè kòmsi se lakay nou nou ye. Non donk mwen menm m gentan alèz deja bon m pa konn.

Vann on vi pafè donk tout moun ki pa nan relasyon ta anvi al nan relasyon an jan ke yo wè. Donk depi kilè ke nou ansanm?
Bon nou ansanm depi 12 fevriye 2018 bon sa fè 3 zan. 3 zan.
Wi se la ke bon nou te kwaze nou kwaze nan yon kwazad. Legliz oubyen?
Legliz wi.

Kenby ap kòmanse rakonte epi Feki li menm lap banm rès la. Donk nou pral eksplikem rankont nou, kijan sa te ye, jiska premye beze. M pa konn si n konprann? Donk wap kòmanse pale, wap rive yon kote map kanpe w, Feki ap banm rès la pou m wè si gen ti manti ki bay. Bon, m pa gen pwoblèm non pou m bay li men, konnen tou se Feki ki te koze avè m. Fenix te koze avèm bon e. Fenky an ale.
Bay pwen mka pale anvan men li te koze avèm. Ok an ale.
Rankont lan nèt li fèt la. Pale a moun yo epi pou moun yo byen tande. Bon mpanse ke
bon mpa te pa mpanse. An 2016 mte souvan ap wè a Fenky.

Li di, Ti talan nou a demwazèl sa a menm. Epi pandan m vire m nan defann mwen rete mwen te mande se pa ta demwazèl la avèk Feki epi l lonje li. Li di, Men, m tèlman sezi. Padon, kijan w te viv eksperyans sa a lè zanmi an te mennen w pale a? M pa t, m pa t etone non paske m te konn jenòm nan, se te zanmi m tou. Men lè kòmsi li te.

Bat men body a sa yo di li sa va li di wi sa va m di ok ou anfòm wi m anfòm li di ok tonton m pale m poko wè sa m di madam di ou teke m mare tèt gate a m di kòman w ye li di ou pa serye non m di ok kòman w rele li di te ban m yon ti surnom m di m rele tutur m pa janm bliye non sa s yon non ki kòmsi

E ou menm ou te renmen sa? Ok donk mesye dam kijan inisyativ fè tiktok ansanm nan te vini sou pye komsi ide a. Mwen fè sou sa yon moman men mwen te kòmanse fè sa. Mwen gen tiktok depi 2018 men lè kem te konn use li Lè yo di tankou bay, pase te gen pakèt efè pouvwa, bay, se konsa m te konn wè yo. Men asa m te m te vin gen 125 followers ki gen 2 zan. Bon m ka di 3 zan. M pa ni moute ni desann. Epi yon lè ke m te fè yon video sou telefòn mwen pandan fi ki t ap al achte yon galon dlo avè m, epi m t ap pase nan tenten epi m di bon m eseye pòs sa m wè. M jis pòs li, de kou nan 2 zè de tan m wè. Bagay la kòmsi m wè view mwen ap moute. M genlè nan 34 pwen 4 ka view. Epi mwen abòne m ap moute vin a 200, 300 y ap moute. M di waw. Konsa m te gen yon pakèt videyo lontan kòmsi sou Snapchat. M te konn fè avèk li kòmsi lè m ap li pase pen nan bouch li bagay sa yo. Epi m di kèt banm tou pran videyo sa yo pou m eseye pòs mwen ki yèm. Chak chak maten m pòs youn. Chak maten. Epi boum. Eklate.
Donk, la a, nan sal sot di a, gen yon leson ki vrèman enpòtan. Paske, gen anpil fwa ou konn ap eseye kòmsi fè yon bagay pou w epate tout moun, ou panse kòmsi se sa k pral rive, epi ou konn fè yon senp bagay, epi e li menm ki fè siksè. Paske, antouka. Ok Kemi, ki fondman relasyon an? Eske nou pa trouve ke nou twò timoun pou nou renmen?
Bon, fizikman, m ka di, m ka di nou timoun fizikman, men nan tanperaman nou pa timoun. Ok.
Donk nan 5 an kòman ou wè relasyon an? Bon, nan 5 an, kijan ke m wè relasyon nan 5 an? Mwen nan 5 an fye wi. M vle pou Nou plus connu komsi pou moun ap pale de Nou plus ok menm jan ou wè fedou pray la avèk lion an pou Nou pi wo ke li e koup sa epi Nou vle komsi bon kisa kem vle mwen menm m vle komsi pou Nou gon bèl fway avèk Vicky e paske son fi kem renmen anpil se li kem vle pou fè tout rès vim m vle pou Nou gon bèl fwaye epi pou Nou gon bèl fortune etc.

Feki, Non nou pa viv nan menm kay men nou abite sou menm katye. Ok, donk sa vle di nou toujou ansanm? Nou toujou wè souvan. Ok, kijan nou fè pou nou jere konfli yo nan relasyon an? Nan ki sans? Kòmsi lè nou nan kont kijan nou fè sa? Èske se ou menm ki mande l padon oubyen se

Wi an reyalite se sa li ye. Nou nan lari nap trip but nou abitye anpil nan tout sans nèt.
Jan plato a cho a m espere ke w cho konsa tou. Nou pral obsève dezyèm poz nou, nap tounen ba nou. Lanmou, enterè. Nan anpil ka lanmou plis baze sou yon kesyon denterè olye ke se lanmou ki pwone. Donk, èske li posib pou de moun renmen san pa gen enterè? Donk, n ap pran avi w avan, answit avi pa lòt. Bon eske li posib pou 2 moun renmen san enterè? M ka mete l 50 50.
Li posib a 50 pousan epi ka li enposib a 50. Bon map jistifye li posib la. Li posib li plis kòmsi li plis posib sou bò fi yo. Kòmsi pafwa yon gason Li dwe al gen yon pakèt fòtune, byen kanpe la a epi li wè yon fanm, men fason ke l wè fanm nan vrèman bèl, aspè ti kòpòl li vrèman, ou konprann? Ok, epi pou l arive posede fanm sa men fò l gen sa. Kwa li oblije ap kotize fanm nan, l ap montre fanm nan ke l pa gen anyen, men fanm nan kisa ke gen nan, ok gen majorite fi, kisa ke nan tèt yo yo menm, se enterè, enterè y ap chèche. Bon, enterè a vin nan plizyè fason.

Komsi ou ka wè lè on fi menm avèk yon nèg pou enterè, ou vin wèl pa anyen. Par kont gason an komsi si w wèl renmen avèk yon fi pou enterè, sa vle di ou wèl pou yon bagay paske li sipoze bay fi an. Ou konprann nan sans m vle di w li an? Eske se yon lwa se gason an ki sipoze bay fi a? Non, e pa yon lwa. Daprè sa E a e gason yo k fè sa tou ki fè nou nou nou nou met sa nan tèt nou sa vle di depi nou nou renmen a yon gason fòk li bann kòb la fòk li okipe nou se gason yo k fè sa Epa epa vre epa gason k fè Wi se gason k fè l ou konn poukisa le fèt ke kòmsi depi yo rankontre yon fanm yo mete lajan an premye pozisyon li vin gate fanm yo ou konprann ok m dakò tou men epa gason k fè l sèlman sa ekri nan labib

Ok m ka pou kaka di e nèg lèd yo ki fè sa plis. Kòman sa?
Kòman kijan?
Nèg lèd yo kòmsi yn fwa konnen yo konnen yo lèd, yo pa gen yon kòmsi jan medam yo di an yon pati yo san bay, yo pa gen yon bagay kòmsi fi a te ka tire ladan, yo pa gen yon atirans. Epi yo vin mete kòb la devan. Nèg lèd yo ansanm avèk e sa yo konn ap rele papa yo, glepè yo, kòmsi kòmsi tout gwo tip yo Nèg kap eseye jèn jan avèk nèg ki jèn jan e ki djèt plumin yo, yo vin pa ka manje. Kòmsi a lè yo lè kòmsi yo yo ap chèche yon bon fanm ala fanm nan oblije vin ap di Gen sa nan menw bagay sa yo mwen Yo detwi jenès maskilen an kounya. Ok, eskize wi. Men tou ou konnen tou gen

Li pa yon fòk li non. Li menm lè li li menm li gen li gen kè li gen tèt li panse ke lal lekòl li sipoze di non man nan bagay wap dim nan la kanpe dan si ke wap to ok menm jan yo konn di konsa a depi ou sitire vòlè se vòlò ye men si ke map wap sitire m antanke ti visye bon li serye e visye ye tou visye tou pandan wap pran nan menm map voye wap pran non fòk ou ri dèm non cheri e pa konsa Maman map pale hoo. Li te dim ok.
Donk eske bagay sa tou li pa gen yon aspè m te kapab di pou e tankou nivo pou sa sa moutre tou nivo povrete nou tou. Sa vle di eske se pa kòmsi moun nan li nan nesesite oubyen se pa kòm kòmsi paske peyi a pa ofri l anyen ki fè kòmsi l oblije ap vann santiman l pou nou rekòlte yo. Ok m wè sa w vle di. M konprann. Men pafwa paran yo konn koz sa tou. Bon, sètadi majorite paran konn koz sa. Gen de paran ki pa satisfè a bezwen jèn fi yo, tankou yo pa fè edikasyon seksyèl yo, yo pa ba yo li kòmsi de bagay ke fi an gen bezwen. Sitou n ap viv nan yon mond ki vrèman modènize. Anpil jèn fi pral bezwen gen seri de trik pou fè kòl bèl tankou pa egzanp kèlkil la, les, wi les epi e fosil yon pakèt bagay pou w lè w fè foto epi ap met men nan figi tankou moun tankou vye bagay chinwa yo anfen m pa bezwen m bezwen fè m pa fè santiman anyen ditou sa vin ko sa vin enfekte medam yo tou pandan yo oblije vin bay tèt yo demwazèl yo konn al pou bay yo di depi yo gen 16 ans sèlman yo ka responsab tèt yo.

Avan nap salye Alielo ki toujou klere nou nan chak emisyon, nap salye Jfem ki toujou pote bèl bagay pou nou nan chak emisyon, nap salye T-Store and Shipping, nap salye Dorgweb Fotografi ki dèyè kamera ansanm avèk nou la. Donk nap obsève dènye poz nou pou n tounen avèk rubrik paw la, rubrik ke w renmen anpil la, rubrik ke envite nou yo ap tann nan ki se Sispens.

Eske yo konn pran tan pou yo dyaloge, pou youn konnen sa lòt renmen vrèman? Donk, m panse ke ti ribrik sa a l ap vrèman enteresan. Se pa nou menm ki pral di yo si yo gen yon kesyon yo mal reponn. Lè yo rive lakay yo, y a gade. Donk, nou pral kòmanse ansanm avèk ou menm. N ap mande pou w mete sa nan zòrèy ou. Pran atansyon, pran pasyans epi gade, n ap konprann sa k ap fèt la. Dabò, n ap mete mizik

Jis avan an, m ap felisite nou paske nou gen sa ki rele konplisite lakay nou. Sètadi youn konnen lòt ase byen. Ok? Donk, telespektatè, n ap felisite de jèn koup sa yo. Donk, m ap poze yon kesyon kèk minit. Ok. Ki e...

Donk la a, m panse ke nou menm fanatik yo nou ka jije, èske koup sa li menm li son koup pafè jan ke yo montre l la? Èske kòmsi gen konplisite? Oh, piga a nan goumen non. Ou santi, ou santi w pral mouri. Donk, èske koup sa a li gen sa k rele konplisite lakay li? Donk nou pral poze yon dènye kesyon ansanm, n ap reponn li ansanm. San gade, san. Aprè twa, kat. Ok?
Gade kamera.
Twa, kat. Kisa nou youn plis renmen lakay lòt? Ann ale ansanm.
Non, sa pa ansanm.
Kòman kisa ki, kòman kesyon an di?
Kisa nou youn plis renmen lakay lòt? M renmen lè Feki fache.
E ou menm Feki?
M renmen lel pa benyen. Oh sa vle di son lanmou salop entre parenthèses kochon. Non se jwèt m jwe ok. Kisa m renmen lakay li Kom si m renmen anpil bagay lakay li men sa m plis renmen lakay li se fason l trete m.
Antouka, menm jan ke mwen menm mwen enjoy ti moman ansanm avèk koup mwen an, donk map felisite nou kenbe la pa moli nap jwenn anpil obstak men pa janm pa janm kanpe paske wout lan nou ret anpil kote pou nou fè toujou e anpil eksplwa pou nou fè ansanm toujou. La m santi ke nou gen yon tansyon. Men m panse ke nou ka eseye jere tansyon an apre nou fin gade emisyon an paske gen anpil manti ki bay, gen anpil verite tou ki bay. Donk la a nou ba nou tan si n ap di yon on mo avèk fanatik nou yo, on moun ke m si nou bezwen salye nou kapab fè sa kounya. Bon antouka.
Map salye anpil tout fan nou yo tou kap sipòte Titid sou tiktok ki fè nou rive sa ke nou ye an e nou gen plis toujou e anplis map fè yon remèsiman espesyal ak manmim, manmi Fiky epi zanmi nou ki ankouraje nou epi map salye Asma map salye. Cynthia mekòp ki fè ti revem nan vrèman bèl konsa yon bèl ti demwazèl menm ke pa li pa fin lekòl nan tèt li m toujou ap goumen avèl ou bèl fanm kreyòl map tou pwofite di kijan ke m renmen l tou m renmen w anpil chère bon ok se tou.
Ooh sa raplem lè ke mwen menm m te jèn. Konprann ou pa jwenn? Non, jiska prezan sa yo k di sa. Ou konprann? Donk, yon konsèy pou tout fanatik nou, tankou tout jèn ki ap swiv nou la. Yon dènye mo pou tout jèn. Si n ta gen yon mo, Feki, w ap di, w ap pale? Ok.
M ap di tout jèn yo konsèy kenbe kote pou nou mwen menm. Ok. Gade yon yo. Avè yo w ap pale. Viv ak sa n genyen. kwè nan tèt nou, al lekòl, e travay tou. Epi respekte moun, sèlman sa. E anplis, m ap ajoute yon bagay. M ap ajoute ke swiv, swiv nou anpil, paske nou ap pote yon pakèt bèl egzanp pou jenès maskilen an ni feminen an tou. Paske, jan Kefeky te di, nou te aprann li ke viv avèk sa ke ou genyen, anyen pa liks. Tanpri medam pa lage kò nou sitou ti mesye yo tou pa lage kò nou tou menm nou fè pati de sosyete an tou so map konseye nou pou nou kenbe tèt nou paske nou vo plis ke tenten ke nou pral fè a swiv anpil egzanp de moun avèk figi avèk sa ke nap pwojte ba nou. Ok enteresan donk m pa konnen si nap di moun yo pou yo abòne ansanm avèk bèl chanèl sa kap fè yon bèl travay. Map Di tou pou nou abòne ansanm avèk Sendji Show kap fè yon bèl bèl bèl travay sou rezo sosyo a sou YouTube so m vle ke pou travay li a rive trè trè lwen pou l ap pase nan lòt show antanke prezantatris tou ou pou lòt aktè aktris ak atis tou ka vin nan show l lan pou ka gen plis bèl bagay so map felisite w anpil tou Sendji Show yon.

Dakò merci e janm tande tout fanatik yo ap di anba live lan la donk pou show a fini yo bezwen Yon bizou donk deja mwen menm map di nou au revoir à la prochaine nap tann koup merveilleux a merveille misyon an pou ou donk Yon bizou
Au revoir.